Jodi a nou vin pote 10 fason ou dwe suivre. pou w kapab genyen yon vi nòmal. Pou w genyen yon vi an sante, ou pral suiv 10 fason sa yo ou dwe itilize pou w anpeche ou pa soufri kèk vye maladi de jou an jou k ap fè ravaj nan mond lan. Men Avan Ayiti Soufrans eksplike w 10 fason sa yo, kite m di w yon bagay. Ou remèsi Bondye deja pou paske w chita pou gran privilèj li ba w pou w ap asiste Ayiti Soufrans. A li merite yon gwo bwavo pou sa. Wi, paske l gen moun ki pa gen chans pou sa. Si l fè sa pou ou, ou pa menm merite l. Ou pa bon. Ou si tèlman pa bon. Hum! Se gras li fè nou. Li merite bwavo pou sa. Men kite m di w yon bagay, ou menm k ap gade videyo a abòne deja? An ou abòne, nou di w mèsi paske ou konnen prensip lan se abòne, pataje, kite like. Like la ou pa fè Ayiti Soufrans favè. Ou jis fè l pou w montre Youtube ke ou enterese de travay ke Ayiti Soufrans ap fè. Lè sa li pral rekòmande videyo yo devan nan Youtube. Lè w rantre ou twouve videyo a, lè sa ou pral pataje l. Ou voye l ba yon moun ki poko konekte avèk Ayiti Soufrans epi w ap sove lavi moun sa. E pa vre? 10 fason, premye fason ou dwe itilize siveye de alimantasyon ou. Siveye de alimantasyon ou, li menm li jwe yon wòl fondamantal nan byenèt ak sante. Li rekomande de redwi e de konsomasyon de sèl, sik, e rafine epi asid gra satire, vyand, pwodui letye e de plu to privilejye asid gra ensatire, pwason gra, uil vejetal avèk sereyal konplè e byen sur fwi e legum an efè yo. se yon revi syantifik ki demontre ke pou chak pòsyon siplemantè de 100 gram de fri ak legim ou konsome, eben riskm de depresyon li redui de 3 pousan. Kisa sa vle di pa la? Ou dwe genyen yon alimantasyon ekilibre nan dyèt w ap itilize De jou an jou. Dezyèm pwen ou kapab fè nan lavi w pou w kontinye gen yon vi an sante, ou pa ta panse, aktivite fizik. Tande byen, aktivite fizik regilye, sa vle di regilyèman ou fè aktivite fizik, Li konpni pou w ede gade de liy men byenfè yo yo pa rete la sèlman. An efè, espò favorize lonjevite, li ede redui risk maladi kwonik epi amelyore sante mantal. Selon Lòganizasyon Mondyal de Lasante,

e nan yon ritm soutni konsilte e notre atik du sport pou le sonior senior eskize mwen m pa bezwen konnen ki fizik ou pral fè chak moun gen fason ou kapab fè ti aktivite fizik ou ou gen dwa chwazi gade byen Ou gen dwa mache, ou gen dwa fè ti espò jan w wè ti videyo a fè la, ou kapab fè chwazi yon fason pou fè ti aktivite fizik ou. Twazyèm pwen ou dwe itilize nan lavi w pou rann ou gen yon sante nòmal se bre dlo. Idratasyon. Lè'w idrate kò ou nan granmoun sitou li konpoze de 60 pou san dlo dabò ou konnen kò nou konpoze lè nou eksplike ou konsa fòw konprann byen kò nou konpoze de 60 pou san dlo toulejou I depanse an mwayèn pli de 2 lit dlo. Men tande byen, pigan nou itilize an eksesivite. Sa vle di, pa gen anyen w ap fè pou w fè l an eksè. Pa depase nimeratif. Sa vle di, nimewo ke nou di w 2 lit dlo a, ou bwè li pa jou, ekselan pou òganizm ou. Ou pa dwe depase l. Anpil moun bliye bwè dlo sifizamman li bon e I raple ke sèten aliman fwi e legum idrate kò tandiske dot alkòl dezidrate Li rekòmande debre yon prensenk, sètadi 2 lit dlo pa jou, e, minim, 2 lit dlo pa sous. Sansasyon de swaf li menm y etan deja siy de yon dezidratasyon, panse bwè toutolon de lajounen. Dakò? M kwè ke Moun ki poko te konnen sa, lè w bwè dlo nòmal pa jou, li rann ou gen yon vi nòmal, ou an sante. Dakò? Katriyèm bagay se mieux dormir. Mieux dormir, lè w dòmi, nan somèy, li krusyal pou nonbrez fonksyon byolojik.

yon aktivite fizik nan jounen, o kou de la jounen, e genyen yon literi konfòtab. Sa vle di, ou dwe repoze de 7 a 9 è de tan. Moun yo ki renmen dòmi ta, a minui, 1 è di maten, yo panse yo gon bòn vi. Nan, nan, nan, nan. Ou va yi di, pou ki sa?

pèmèt dapèze lòganizm. Non sèlman sa, ou ka chita devan yon televizyon, ou ka gade yon fim, m pa konnen, ou gen dwa pa gen televizyon lakay ou, ou gen dwa chita, ou rele fanmi ou, pitit ou, madanm ou, nou fè ti jwèt, pran plèzi, ri, nou chwazi yon bagay ki ka fè lòt plèzi tankou nan tan lontan, ansyen granmoun yo konn konte ti istwa ansyèn. Ou konprann? Pou fè nou ri, pou fè timoun ri, kè a kontan. Lè sa, li kapab rann lavi ou an sante. Epi sizyèm bagay se sòti e vwa di mond. E pa sèlman rete chita lakay. Tande, nou sòm dè zèt sosyab. Pataje dè moman avèk dotre pèsòn pèmèt de se kreye yn idantite

Ok, d'une association ou d'une équipe de sport. Dakò? Gade, si w bezwen gen yon bòn vi, eben ki sa w pral fè? Ou gen dwa fè ti pwomnad, konprann? Si w pa gen plaj bò kote w ye a, ale yon andwa trè bèl, trè senp avèk fanmiy ou. Konprann? Pataje avèk lòt moun pou wè lòt moun de jan Konprann? Lè w ale nan yon palke, sa vle di yon, m ta ka di yon plas piblik w ap wè de lòt moun, lòt jan de moun. Lè sa a kokobe ap pase, moun an sante ap pase, w ap wè bèl moun, w ap wè moun lèd, lè sa a w ap santi w satisfè yon fason, w ap fè yon seri de dekouvèt. Lè sa a li ede w sante w nòmal.

a cœur donne un sens a notre vie est excellent pour le moral et réduit des risques de dépression. Lè w gen yon atitid pozitiv, pa egzanp, chak moun gen yon atitid. M pa konnen ki atitid ou, men fò se yon atitid pozitiv. Sa vle di li ede sèvo w travay, ou konprann? Li fè kè w kontan, w ap ray ri, ou konprann? Lè sa, w ap gen yon vi nòmal. Ou pa konnen sa? Depi w fè fòm 6 prensip sa yo, w ap wè kòman lavi w ap chanje. Uityèm bagay se evite le tabak. Evite le tabak.

Sen toksik e sen pwiz si si arete de fime nè pa senp sela konstiti yn etap de tèminant vè yn meyè sante gen moun non ou bouke di sa ou di pa fime fime an pap fè anyen pou ou tabak la se detwi lap detwi ou epi sou gade lè ou fime ou gen ou gen grand chans pou kapab soufri de maladi kwonik pa egzanp kansè, ou konprann ou ka soufri dyabèt, anpil lòt maladi. Anvan kilè yo tou konsa wi Ayiti sou pwoz m santi kè m ap bat fò. Bagay, ni yo pa p di w si yo fimen. Tande byen, nevyèm bagay se ranplase kafe pa le te. Tande byen, ranplase kafe pa le te, li pli fasil a fè pou sèten ke pou dout ranplase tou lè maten le kafe pa le te.

Tande byen, kafe a, sibtans ki ladan l lan kafeyin. Sa vle di, li pa bon pou òganizm. Ou ka itilize yon ti kafe. Mwen menm, pafwa m konn fè yon mwa m pa bwè kafe. Ok? Lè sa, ou ede sante w. Ou chwazi yon te, lè ou pale de te vèt, ou pa bezwen te direktman yon te. Ou chwazi yon te nòmal ou leve le maten, ou fè ti te ou nòmal, ou ka bwè yon ti te sitwonèl, ou ka bwè yon ti te jenjanm, ou ka bwè yon ti te bazilik, ni pot jan de te a ou chwazi pou byen estar lavi ou. E pi dizyèm lan, se limite pozisyon.

Dèzèr diran, il è enpòtan de se leve o moman de la poz dejene de depandre. M pa bezwen li tou. Sa vle di, jan de travay ou fè, pa egzanp, moun yo ki chita nan biwo, moun yo kap koud, e. an nou di sa, doktè chita tou pafwa, e nou ka di, nou di kòdonye, tout moun yo ki fè travay chita, li vo mye ke ou chwazi pa egzanp, ou on inè detan, ou leve, epi ou fon ti kanpe on 10, 15, e pou on segond, ou fon, ou pa rete sedantèman pou kapab chita, Li kapab vin rann do w fò mal, ba w mo de do, moun nan pral di w a w se pyè nan ren, ou konprann, li ba w lòt jan de maladi. Ou konprann, lè sa, ou gen yon abit w ap suiv. Pa egzanp, m fè videyo a, e pa vre se chita m chita, men m gen yon nonb de tan, pa egzanp lè m deja fini. M deja sou 15 minit. E pa vre? Enben bon, 15 minit la twòp menm, kounye a m pral leve, m fon ti pwomnad, m fon ti mache, lè sa, m rekipere, volim do a. Ou konprann? Ou fè l fonksyone nòmal ankò. Si ou rete chita jounen an, tout jounen an, gade non, li kapab vin ba ou tout lòt sòt de maladi. Dakò? Se ti konsèy sa yo Ayiti sou Frans te pote pou ou jodi a, ou menm ki gen, vle gen yon vi nòmal, ebyen ay swiv 10 fason sa yo, epi w ap gen yon vi nòmal. Se te zanmi nou Ayiti sou Frans depi Brezil, tchawtchao a la pwochèn, pou yon lòt pi bèl video ke sa. Pa bliye pataje kite yon like epi swiv video yo lè w tande w ap malad pou w konnen direkteman kisa w dwe fè. Dakò? Tchaw tchaw!